Jabez Imigrasyon sou platfòm Jabez Media Kominikasyon Otorite Imigrasyon yo Ozetazini ak tout depatman deta, ann di tou senpleman administrasyon repiblikèn nan, mete yon kanpo pwovizwa nan randevou pou viza imigran, donk pou rezidans pèmanant. Nou pral devlope pwen sa ak lòt ankò. Mwen se Jacquelin Belizaire, m ap salye nou depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC. Nou kontan yon lòt fwa ankò avè w. Nou pral pale imigrasyon. Wi, administrasyon Donald Trump lan anonse yon sispansyon mondyal pou randevou viza imigran nan anbasad ak konsila Etazini yo. Sa vle di anpil moun ki t ap tann entèvyou pou yo jwenn yon viza pou imigre Ozetazini ka wè randevou yo ranvwaye. Daprè Depatman Deta ameriken, mezi sa a gen rapò ak yon pwogram fòmasyon pou ajan konsilè yo pou ranfòse fason y ap egzamine dosye moun k ap mande viza imigran sitou lè lè y ap evalye yo si yo kapab vin depandan, yo ka depann de asistans piblik Ozetazini. Sitou ke ajan sa yo genyen sa yo rele pouvwa diskresyonè, sa vle di ke fò yo byen fòme e se nan sans sa Depatman Deta di ke enben li menm l ap fòme ajan konsilè yo. Donk se nan kad sa ki fè ke Daprè Depatman Deta ke administrasyon Donald Trump lan, enben li fè yon kanpo, li kanpe pwovizwaman tout randevou ki te genyen ki gen rapò avèk viza imigran. E kisa sa vle di pa egzanp pou Ayisyen yo? Menm bagay la, pou Ayisyen ki gen yon dosye viza imigran nan pwosesis la, tankou moun k ap tann pou ale jwenn mari, madanm, paran, pitit oswa lòt fanmi Ozetazini, enben nouvèl sa ka lakòz reta nan randevou ak pwosesis dosye yo. Men li enpòtan pou n fè yon gwo diferans, se pa tout kalte viza ameriken ki yo sispann. Pa bliye tou son sispansyon mondyal. Viza non-imigran tankou viza touris B1, B2, pa antre nan menm sispansyon mondyal sa. Depatman Deta toujou genyen yon pwogram pilòt yo di pou randevou akselere pou kèk moun k ap mande viza non imigran. Fò di ke viza B2 yo, nou tande gon anons ka pral fèt la, 200 mil viza yo kapab koupe sitou pou moun ki gen viza e k ap mande azil. se yon anons ke Depatman Deta oubyen otorite imigrasyon yo ap gen pou pran semèn k ap vini la. Yon lòt pwen enpòtan, sa rive nan yon moman kote ke administrasyon Donald Trump lan mete lòt restriksyon sou viza imigran, spesyalman sou kesyon sa yo rele public charge la, sa vle di se pou moun sa yo k ap mande pou yo gen yon viza imigran, sa vle di viza pou yo antre Ozetazini pou yo vin viv, men yo di ke administrasyon Donald Trump lan di ke l pa vle ke moun sa yo vini, epi se sou kont leta ke yo ye. Epi gen kak kategori moun ki ka gen plis verifikasyon finansyè ke yo kapab sibi. Pa egzanp gen moun ki te jwenn enben dè privilèj nan men gouvènman, enben sa kapab jwe kont yo, Sa pa vle di ke y ap rejete otomatikman, men yo di ke sa kapab gen pwa nan balans lan si w te konn resevwa privilèj nan men gouvènman an. Donk lè w vini, ou pral mande rezidans, enben sa kapab jwe sou sa. Pou moun ki genyen yon dosye an kou, li enpòtan pou yo pa sipoze dosye a anile. Se pa anile ke dosye a anile. Sispansyon randevou a pa menm bagay ak anilasyon yon dosye imigrasyon. Donk fò yo fè yon diferans. Desizyon sa yo ke yo pran son sispansyon l ye e li mondyal. Kesyon kounye a, konbyen tan sispansyon sa ap dire e ki kantite Ayisyen k ap oblije. tann pi lontan anvan yo jwenn randevou, nou ta ka di tout moun, men nou met on ti aksan sou Ayisyen yo. Donk, poze kesyon, nou kapab poze kesyon on lòt jan, konbyen tan sispansyon sa a pral dire e ki kantite moun, ki kantite Ayisyen k ap oblije tann pi lontan anvan yo jwenn randevou? Ou toujou sou Djabèz Medya Kominikasyon w ap swiv Djabèz Imigrasyon. Apre Kamewoun, Repiblik Demokratik Kongo ak Estwatini, enben Liberya vin tounen yonn nan peyi Afrik ki aksepte resevwa migran Etazini depòte, li vin tounen li menm se yon peyi tyè. Premye avyon ameriken ki te rive Liberya 20 out la avèk 20 moun ladan l, se te yon yon yon kòmansman nan pwosesis la. Donk 20 out, 20 moun rive nan Liberia, men il arrive ke nan 20 moun sa yo ki rive a, gen 5 ladan yo yo menm ki te di yo pap fon pa kita, yon pa nagro yo pap desann avyon an nan Liberia. Epi yo te oblije transfere yo nan yon lòt peyi. ki se Gine Ekwatoryal. Dapre enfòmasyon yo, otorite amerikèn yo ka voye jiska 1,200 moun nan Liberya nan 12 pwochen mwa k ap vin la sitou ki soti nan peyi tankou Venezyela, Kiba ak Kolonbi. Gouvènman Liberya li menm li di ke yo yo yo moun sa yo ap gen dwa pou yo mande azil. azil pou yo rete nan peyi a, oswa yo gen dwa kite peyi a si yo vle. Li di tou ke l pa t mande ni resevwa lajan kòm konpansasyon pou akò sa a nan men Lèzetazini. Sepandan, Washington ap bay Liberya sipò pou jere pwogram nan epi ranfòse sistèm imigrasyon. Epi lòt pwen ankò, se nouvo strateji ankò ke Administrasyon Donald Trump lan ap mete atè ka Liberya a montre se yon nouvo strateji administrasyon Trump lan ap mete an plas. Lè Etazini pa kapab depòte yon moun dirèkteman nan peyi dorijin li, enben li chache voye l nan yon lòt peyi, sa nou atann nou sou li e se sa gouvènman an rele yon peyi tyè, yon lòt peyi ki pa ni Etazini, Donk li pa ka al voye l Ozetazini. Men yon lòt peyi ki pa peyi dorijin moun nan, yo gen akò avèk de peyi yo rele yo peyi tyè. Gen moun ki tradui yo pa peyi twazyèm, men an nou kenbe franse a, de peyi tyè. Sa vle di politik depòtasyon Etazini an li depase fontyè peyi moun yo soti ladan yo avèk plis itilizasyon peyi tyè yo pou resevwa moun yo depòte. Administrasyon Trump lan vle anpeche migran. ilegal yo itilize sèvis bankè peyi a. Sa se yon lòt bagay ankò, se yon nouvèl ki fè anpil, ki pwovoke anpil sansasyon, anpil kòmantè. Se administrasyon li menm ki ta sanble vle anpeche migran ilegal itilize sèvis bankè peyi a. Paske se poko kon yon desizyon ofisyèl ki chita se Steven Miller, ki se konseye Lamezonblanch ki te fè yon deklarasyon konsa semèn ki sot pase la. Pou ranfòse sa l di a, ofisyèl ameriken an, donk Stephen Miller, li te fè referans ak yon dekrè prezidansyèl, donk yon dekrè, yon executive order Prezidan Donald Trump te pran depi plizyè mwa, ki te egzije bank yo verifye stati imigrasyon tout kliyan yo. Donk moun k ap analize di ke sa pa vle di ke. Dekrè prezidan an vle di ke yo pa vle ke moun ki pa legal itilize sistèm bankè la. Se te yon fason pou gouvènman an jwenn enfòmasyon sou moun yo, stati legal yo, petèt ke pou yo renmèt ice. Men, se poko di ke vrèman pou yon moun pa al kouri tou cho tou bouke di ke, enben, yo ap. takle moun ki genyen, ki pa gen stati legal pou yo pa itilize sistèm bankè a. Donk, gen anpil nyans nan nouvèl sa a. San li pa bay detay, donk san Mesye Miller pa bay detay e presi sou fason yo pral bloke migran yo. Mesye Miller di, Si yo koupe aksè ak kat de kredi yo epi anpeche yo gen kanè labank pou yo resevwa lajan, enben sa ap sèvi kòm yon gwo motè pou akselere pwosesis depòtasyon nan peyi a. Donk, s on fason pou yo asfiksye moun ki genyen ki pa gen stati legal, se Misye Mueller k ap pale ki s on pwòch Prezidan Donald Trump. Epi, gen yon dosye ki leve anpil kòlè ak enkyetid nan mitan kominote relijyez yo Ozetazini. Sa a s on tèt chaje. Se ajan ice, Ajans Federal pou Kontwòl Imigrasyon ak Dwàn, ak tout CBP, enben sa yo fè yo antre an kachèt anndan yon legliz nan Minnesota, nan vil Minnesota, nan eta Minneapolis, nan vil Minneapolis, nan eta Minnesota, pandan ke te gon sèvis relijye ki tap fèt. Donk mesye yo, mesye dam yo, ays yo avèk CBP yo rantre an katimini, yo antre anndan legliz la. Sa soulve kolè anpil moun, anpil enkyetid nan milye relijye e son bagay ki konnya enben li fè objè de ankèt eske se vre ke mesye ays yo te fè sa enben konnya gen yon ankèt ki ouvè sou kesyon an. Epi nap fini avèk yon Yon dosye ki gen rapò avèk Ayiti e ki gen rapò tou avèk imigrasyon, se dosye Dimitri Vob la. Dimitri Vob, enben li jwenn liberasyon n 25 out sa a e liberasyon vini avèk yon lòt bagay ladan n se ke li dwe kite peyi a nan jou k ap vini a. S on ka imigrasyon, nou, misye pase pli de 300 jou. An detansyon, yo te repwoche l notamman ke li ta genlè de konivans avèk gang ame an Ayiti, yon akizasyon ke mesye Vorb rejte, avoka l yo tou rejte. Donk ta sanble ke yo jwenn yon antant ke misye ap kite kite prizon, li an libète kounye a, li lib, sepandan, enben, li gen pou l kite peyi l, li gen pou l kite peyi a nan jou kap vini la yo, sa se selon enfòmasyon ki soti nan moun ki pwòch lafanmi Vorbe se te yon lòt ka imigrasyon ankò e se avèl ke nap fèmen prezantasyon jodia. Mèsi pou atansyon, mèsi pou fidelitew, nap raple gwo pwen ki te domine fideo sa se otorite imigrasyon ak depatman deta donk administrasyon Donald Trump lan ki mete Yon kanpo pwovizwa nan randevou pou viza imigran, donk imigran e viza pou rezidans pèmanan. E se la nap mete fen, se t on plezi kòm dabitid pou n avèw, nou wè ke dosye imigrasyon se bagay tèt chaje, yè te genyen yon ti pale k te fèt sou Facebook e kiyès ki tap se Se madam Larieux ki t ap, Farah Larieux ki t ap dirije l e l te genyen yon envite se mesye Nanphy. Donk yo te pale de kesyon tps, yo te pale de kesyon imigrasyon. Mèsi pou atansyon, mèsi pou fidelite yo. Nou remèsye Fred Kaimit, Le Doktè e nou remèsye tou Guercely Sardou Singer e mwen menm mwen se Jacquelin Belizaire pou kominote chanje lavi a. Kenbe la, pa lage, a la pwochèn.